Salut tout moun, byenveni sou yon nouvo video, jodi a mwen vini avèk yon video pou kote ki video sa li menm li pral fè kèw kontan, kontan, kontan e kote ke li pral fè kèw kontan tou e map tou di yon moun si w vreman renmen ti video an si pa bliye bal yon like epi abone avèk chanèl la si w poko te fè sa rete branche sou paske pou ka jwenn tout detay yo. Ok nou retounen nou retounen yon lòt fwa yon bon retou bon map di ou byenveni avèk ou menm ki te vini dè donna ki te fenk vini nan videyo sa yon bon salisitasyon pou ou. Di a videyo ke nou vin esplike jodi a ki se kòman ou kapab fè pou telechaje whatsapp dènye vèsyon 2020 an. Pou telechaje whatsapp sa ou pap fè ou pap pase anpil mizè pou telechaje l men mwen vini avèk videyo an pou ou pa bliye whatsapp sa map kite link lan nan deskripsyon videyo a pou ou son fason pou ka download li osinon tou wap vini klike nan chrome pou al telechaje whatsapp sa nòmalman wap vini pat wap make yon whatsapp. Ok depi ou makel epi wap wèl moute ou vye whatsapp vèsyon 8 pwen 26 ok epi wap download li nòmalman ou menm mwen te gentan genl mwen pap download li ankò bon sa pou fè wap vini klike nan whatsapp la ok vye li sou ekran la vye whatsapp. Ok La lò rive la li di ou pa mèt nan paramèt ok li ba w 2 opsyon sa yo pa mèt nan paramèt paramèt klike epi la Ou pale kote ki di otorizasyon. La ou pral otorize WhatsApp la avèk tout bagay sa yo. Wap wè la di kontak, mikro, foto, sim, stokaj, telefòn, votrè, pozisyon. Wap aktive l avèk tout, nèt an jeneral. Ok. La n aktive l avèk tout. Nap tounen l. Ok. La li di restore. Pa egzanp, plim yo ke ou te gen si w te gen lòt WhatsApp. Ou ka espere tout mesaj yo sou li pou ou gen chans pou re tande mesaj yo ankò. Si w pa vle fè lòk, bal kote ki di Asepte e Kontinye. Ok. La li mande yon nimewo telefòn. Sa w gen pou fè, ou menm ou pral chwazi met nimewo telefòn kote ke li ye an. Mete peyi an, epi m ap mete nimewo telefòn nan. Ok, epi m voye l ale. N a y a yon notifikasyon la. W ap di w modifi. Si nimewo a pa bon, w ap vini gade la. Si l pa bon, pou w ka chanje l. Epi pou yo revoye l ankò. Pou fè kòd la, pou voye l pou w. Men depi l bon, w ap ba l ok. Ok, la m ap tann notifikasyon ki yo pral voye pou mwen an. Pou m kapab. Antre nan whatsapp la ok nap gade ke la u voye modifikasyon bon la m pa bezwen fè paske m te deja gen kont whatsapp la sou li m ape ni chanje non sa m pral mete yon lòt non. Ok epi map mete yon foto. M chwazi mete foto sa ok ou menm ou ka chwazi mete plizyè lèt plizyè mo mwen menm mwen chwazi mete sèl sa epi map bal swiv ok. Ok, lè w rive la sa w gen pou w fè w ap ba l kote ki di close. La men whatsapp la mezanmi, men whatsapp la se yon ti whatsapp ki vrèman nòmal, li vrèman bon, whatsapp sa mwen menm pèsonèlman mwen vrèman adore ti whatsapp la. Ebyen whatsapp sa nou fèk moutre w kijan ke ou menm pou w kreye l. Pa bliye mte di video sa mwen pa fèl long mwen pa fèl anpil e se moutre moutre nou kijan ke li pou telechajel e kijan ke pou kreyel ebyen nan lòt video nou pral moutre ou tout fonksyon yo kijan kel fonksyone prepare ou pou ret tann dènye video whatsapp sa se paske pou ka konn tout fonksyon de li e nap vin ak plis video pou ou. Nan semèn sa wap gen rapò pou trape yon video chak jou men fò abòne avèk chanèl la pou pa pèdi video yo. Nou di mèsi avèk tout ou menm ki tap enjoy ti video a, si vrèman ti video a te enterese ou se pa bliye fè video a pase avèk yon li zanmi ou ou genyen nan whatsapp ou, èd ke wap banm nan ou pap pèdil paske wap toujou jwenn pwodwi ke nap pwodwi e map di yon moun ki ki fèk vini sou chanèl la se pa bliye abòne men avan kew abòne map envite ou ke al gade premye video ke nou fè yo. De enfòmasyon, wap vini klike lan playlist info enfòmasyon wap wè tout video enfòmasyon yo yap baw list la antuye sa so ka edikte tout video m yo kem fè yo ebyen mèsi mesye m swete nou nan fen video an babay tout moun nap pran yon pwochèn video sou menm chanèl sa ki se yi lakay yi.